Mwad me pa gen lontan depi ke li ale. Men, mesye dam, a mon gran etonman, nou gentan preske nan mwatye mwad jwen an. Ebyen, la fami, jodi an nou prezan ansanm avèk videyo kote nou pral pale de sen ki ap fete mesye dam n ap di le 8 jwen. Ki di 8 jwen, nou tou wè 10 jwen, nou tou wè preske 15 jwen la fami, ebyen nou ka di. Mwad jwen an li menm ki preske rive nan mitan, ebyen ki di rive nan mitan mesye dam se bat zye nou nap wè mwad jiyè li menm li rive sou nou. Ebyen la fami nou pral pase la, nou pral pale la jodi an mesye dam de sen ki ap fete 8 jwen an mesye dam kote li pap lòt sen ke sen meda. Ebyen sen meda se nap di mesye dam se sen ki ap fete 8 jwen

Ok depi lèl tou piti Sen Medard te gen bon karaktè li te renmen fè byen li te renmen e bay pòv yo lajan sa vle di li te gen bon kè li te toujou ap ede moun li pat renmen enjistis e manmanl te level nan lafwa kretyèn li te aprann e li te respekte Bondye e toujou al legliz nou te rive jwenn yon lejand lè nap di Sen Medard li menm te timoun nou te ka di li te ka gen 8 an apeprè daprè sa ke e nou jwenn nan rechèch ke nou fè, lè l te gen 8 an, te gen yon gwo lapli ki te kòmanse tonbe, te gen yon gwo lapli, tout moun tap kouri chache ki kote pou yo ale, men Senmèda malerezman li pat gen tan kouri pou l te mete kò l yon kote pou lapli pat mouye l. Ebyen yo fè nou konnen, Pandan li anba lamè a, te gen yon gwo, yon gwo zwazo ki te vin ouvri zèl li sou tèt Sen Medard jis pou li te ka pwoteje l de lapli sa ki t ap tonbe an. E depi lè sa a, gen anpil moun ki te gentan santi ke Bondye te gen yon bagay li te sere pou Sen Medard. Ok, nou di Sen Medard, men alepòk li pa t gentan Sen Medard, alepòk li te Medard. Ok, tout moun te gentan di, Kèt, Bondye genlè. Gon bagay li sere pou ti pitit sa paske pa ka gon labli tout moun ap kouri se li menm ki rete nap di pa anba labli an se sou li zwazo a li menm li paret li devwale zel li pou l pwoteje l pa anba labli an pandan se tan zwazo a li menm li te ka kouri tou pou l pat mouye nan labli an paske nou konnen zwazo depi plim yo mouye yo lou yo pap e yap gen di mal pou yo vole e men mesye dam non se li te vin pwoteje Medard pou li pat mouye. Ebyen mesye dam apre ke nou ka di bagay sa yo te fin rive fèt, Medard te gentan santi gon bagay ki te an favè l, ebyen li te kontinye ale legliz jiskaske li te vin prèt epi evèk. Li te kontinye e n ap di bay Bondye menm lanmou an, li te kontinye bay moun tou Menm lanmou an, li te al lekòl legliz, li te aprann Bib la, epi li te vin prèt. Ok, nou di li te vin prèt, li te konn preche ak tout kè li, epi li te gen, n ap di, gwo, gwo, konpasyon pou pòv yo, malad yo, ak moun ki nan lapèn. Ok, ebyen, mesye dam, apre kèk tan, e, n ap di, pèp la ak legliz la te wè li gen yon lespri sen. Yo te mete li kòm evèk nan Nwayon an. E se yon vil nan nò la Frans ki rele Noyon mesye dam a lepòk. Ebyen sa te fèt nan anviron 530 ane. Ok. Ebyen e lè li te fin evèk mesye dam li pat chita ap viv nan liks. Okontrè li te toujou ap mache, ap preche, ap ede. Li te bay tout byen e li te gen yo bay pòv. Li te viv yon vi senp e onèt. Sa vle di mesye dam depi la, depi nan jenès, nan moman li te sipoze ap jwi lavi evèk li mesye dam, li te kontinye ap ede moun e men mesye dam sa vle di Médard li menm se pa yon sen ki piti, se yon sen li menm depi tou ti moun, depi tou ti jèn, tou ti moun l ap fè mirak, l ap fè mèvèy, l ap fè bagay ke lòt moun. Pat janm gen anvi fè. Ebyen mesye dam, e nou te jwenn medan mesye dam ki te kontinye kote li te defann e li te travay, dizon li te travay pou li te mete lapè nan mitan pèp ak otorite yo, li te defann fanm ki te viktim enjistis, li te ede bati legliz ak sant charite, li te toujou ap priye. e fè jèn. Yo di li te konn fè mirak tankou geri malad e bay moun konsèy Bondye te mete nan kè li. Bon, tout sa yo se sa yo di. Ebyen mesye dam, Sen Medard te vin mouri n ap di an 545 apre Jezikri nan vil Nwayon. Lè li te mouri, tout pèp la te nan lapenn paske li te yon sen vivan. Yo te antere l nan Soissons, yon lòt vil nan nò Lafrans. Apre lanmò li, anpil moun te kontinye resevwa gras lè yo priye li. Se konsa Legliz la te rekonèt li kòm yon sen ofisyèl. Ok, nou remake ki rezon ki fè Medard li menm li te vin yon sen. Ok, enben, Legliz la te vin rekonèt li kòm yon sen ofisyèl e li vin gen yon gwo repitasyon, sitou pou mete lapè, geri malad ak mete solèy oswa lapli sou tè a. Yo selebre fèt Sen Medard chak 8 jwen. Jan ke nou te di l deja depi nan kòmansman videyo a, gen yon tradisyon ki di, si lapli a tonbe jou Sen Medard lan, enben lapli an ap kontinye tonbe jiska 40 jou. Sa vle di, si lapli an kòmanse tonbe nan jou fèt Sen Medard, enben lapli ap kontinye tonbe jiska 40 jou. Men si solèy la klere, jou sa a, se bon tan k ap dire. Sa vle di mesye dam se Medard ki te nan di gen pouvwa sou tan. Tradisyon sa a soti nan lejand Malfini an. Malfini an se gwo zwazo ki te ouvri zèl li sou li lè l te timoun, lè lapli a t ap tonbe a. Epi li tounen yon mwayen pèp franse a te itilize pou predi tan. Sen Medard nou ap di se patwon agrikiltè, peyizan, timoun, moun ki ap soufri ak moun ki bezwen lapli. oswa solèy. Sa vle di mesye dam, tèlman Sen Medard te gen bon kè, li dirije tan an pou agrikiltè yo, pou peyizan yo, li te toujou la pou timoun yo, li te toujou la pou moun k ap soufri e moun ki bezwen lapli ansanm avèk solèy jan ke nou di l lan. Sen Medard mesye dam se pa sèlman yon sen ki asosye avèk tan, li se yon modèl. Nan lanmou, nan senplisite ak jistis, li te sèvi Bondye ak tout kè li. Li te viv pou lòt moun. Jouk jodi a, anpil moun toujou priye li pou pwoteksyon, lapli, bon rekòlt ak lapè. Ebyen mesye dam, se konsa Sen Medan li menm n ap di vi Sen Medan li menm li te ye. Ebyen lafanmi, kounye a n ap kite biyografi Sen Medan mesye dam pou nou rantre nan tout boul. ke sen medar li menm li rive pote si yon fanmi li menm lap priye sen medar li gentan konnen men ki sa poul di sen medar pou priyè a li menm li egzose depi se mal wap mande priyè sen medar li menm li pap egzose mesye dam ebyen nou pral antre la direkteman nan dosye boul ansanm avèk sen medar pou moman fèt li an ki pap lòt ke 8 jwen 2025 lan. Ebyen mesye dam jis avan ke nou kòmanse pa neglije lèse yon like pa neglije abone avèk chèn nan mesye dam se vrèman enpòtan kite yon like pou moutre ou renmen travay lan abone avèk chèn nan mesye dam si nou nouvo nap di nou on est une chaîne de probabilité ou ka tou abone pou ka jwenn tout konbinezon ki gen posiblite pou frape nap di mesye dam pandan jounen an epi pataje videyo sa avèk yon fanmi yon zanmi poul ka fè pati de fanmi sa tou ebyen mesye dam nap pase la ansanm avèk boul ke senmedan li menm li rive pote

Twazyèm maryaj lan se 10 par 29 epi dènye maryaj ke nap jwenn pou Sen Medan mesye dam se 83 par 29 pa bliye mesye dam nou dil kontinye vire maryaj yo. Twa chif nap jwenn mesye dam pou Sen Medan se 883, 883, Epi la fami n ap jwenn 902, 883, 838, 902, 920, ebyen mesye dam se konbinezon sa yo Sen Medard li menm li te rive pote, n ap di nan moman fèt pa l la ki se 8 jwen 2025 lan. Nou gen tan konn istwa Sen Medard deja mesye dam nou esplike l o debi de la videyo, nou konn ki fason pou nou swiv konbinezon boul Sen yo deja mesye dam se yon jou Avan fèt sen an, nan jou fèt sen an e menm yon jou apre fèt sen an. Enben, enben, mesye dam, se konsa nou rive moute avèk tout boule ke Sen Medard li menm li rive pote e se yon sen ki popilè anpil, sa vle di boule ki ta sipoze respekte, n ap di, swa yon jou avan fèt li, swa nan jou fèt li e menm yon jou apre fèt li. Jan ke nou te di l deja, se yon plezi pou nou rive moute ansanm avèk dosye konbinezon Sen Medard li menm li rive pote, n ap di Sen Medard papa bon kè, Papa bon kè mesye dam moun ki toujou ap chache poul ede lòt moun mesye dam ebyen se se sa sen Medard te ye nan vivanl ebyen se sa li toujou ye nap di nan mond sen an ebyen ebyen mesye dam se toujou yon plezi se konsa tou sen Medard te rive moute ansanm avèk dosye konbinezon e se la nap rive mete yon fen nan dosye video sen Medard mesye dam pou jodi an e nap di nan moman fèt li an dizon ki se 8.